Bonjou bonswa mèdam mesye pa bliye nou sou kanal clefeus us positif nou menm ki te deja abòne kanal la m di nou yon gran mèsi ou menm tou ki poko abòne kanal la m di w yon gran mèsi paske w pral abòne l kounya la rete positif ansanm ak kanal clefeus us pandan nan kontinye pataje abòne like kite kòmantè nou yo Tout ap triti nou sou clefface us positif. Tchao. Mezanmi mesye sa nou wè la a nap gade nan dezè sa a la a se chili lap soti poul fè tout wout nou konnen yo poul pase nan tout peyi nou konnen yo poul antre mexique gen de fwa yon moun ap di nou Nou pa konnen sa k ap pase a, gen de fwa nou gen dwa di se pa vre, men lè nou wè a de je nou, e m kwè l ap plis di pou nou konprann sa k ap pase a. Ayisyen sa n ap gade la, waww! Monchè e lavi a gen dan tande. Se yon Ayisyen ki kite Chili, ki kòmanse pran wout Depi fontyè chili a a perou se nan dezè perou a li ye la. Vrèman vrèman vrèman ayisyen vrèman depi yo nan begonn ou yap jwenn ou kanmenm. Lè w kite chili pou antre meksik. De chili a meksik se 10 peyi ou travèse. 10 peyi a se pa nan rapid ou fèl non. Sa pral depan de mwayen ou gen nan men ou. Mwayen ou gen nan men ou, pakou a koute kòb. M pap baw manti, pakou a koute kòb. M kwè nou menm nou gen fanmi nou ki fè wout sa, zanmi nou ki fè wout sa, fanatik nou k fè wout sa. M kwè yo rakonte nou sak gen ki dan gen nan wout sa. Lè nou gen de jan ayisyen jan de ayisyen sa yo. Jan de ayisyen konsekan sa yo kap chache lavi. Aa vwèman se vwèman nou oblije onore yo. Moun sa e nap gade la fanmil sipoze tout ayisyen ki fè wout sa nou sipoze onore yo pase li pa li vrèman pa fasil li antre li kite chili kounya la se nan dezè perou a la lap mache pou lal pran bis yon kote ki rele tagna lèl rive tagna poul pran bis pou antre kapital la Se 10 peyi l pral fè la poul rive, m kwè Meksik se dizyèm peyi a. Vrèman si yon moun pa esplike nou peyi pèsi l pase, mizè l pase nan wout sa, frè m, sè m, zanmi m, tout moun kap swiv. Kounye a la kap gade video sa a sou Clefeus US Positif. Aji ak konsyans nou. Lè yon zanmi, yon fanmi, yon frè w, yon manman w, papa w, ta voye 100 dola fè w kado, oubyen 20 dola, oubyen 10 dola, pran l ak kouraj. Okontrè achte yon poul ladan, sere l. Di moun nan anpil mèsi. Ankouraje l, pa di kòb la twò piti. Menm lè w te prete l kòb lè l ap pati a, nenpòt sa l ta voye ba ou, di l yon gran mèsi. Gade wout sa, se pa yon bagay pou w ta wè non. Bon m kwè gen anpil nan nou menm nou p ap fè l. Gen anpil nan nou menm nou pap fèl hein imajine w nèg la se lavi madanm li l vle sove lavi pitit li lavi fanmi l lavi tout fanmi k dèyè yo tout zanmi k dèyè yo se yo l vle sove m pa kwè se pou yon bon plezi nèg la ta pran tan l pou lap mache nan yon dezè konsa li pa konn kijan de bèt ki ka atake li hein imajine w Ou wè eske ou wè rivyè sa la wap gade la se rivyè sa se ladan tout moun ki ale brezil ki soti chili ki soti brezil ki soti giyàn ki antre brezil ki antre perou pou vin antre panama Pou antre Kolonbi pou lè w kite Kolonbi pou pase nan forè Panama, lè w antre nan forè Panama, lè w kite Panama pou antre forè Panama. Ou pa jwenn dlo, ti dlo te pote l fini. Se nan rivyè sa a moun yo mache, yo ladan yo bwè, ladan yo benyen. Se rivyè sa a nou konn tande ki pran anpil moun lè l desann. Gen de fwa moun yo tèlman fatige, Ayisyen yo tèlman fatige, Kiben yo tèlman fatige, Kamerounè yo tèlman fatige, Indya yo tèlman fatige, lè yo dòmi yo resi jwenn yon ti kote yo dòmi bò rivyè a, dlo pati avè yo, lè dlo a desann yo pa ap fè pil bri, yo pa konnen podyab fatig nan kò yo. Imajine w gen moun ki fè, gen moun ki fè 10 jou, gen yon afriken nou jwenn nan wout la, li a madanm li, madanm li gwo, li di l fè 10 jou nan wout la. Li fè 10 jou nan wout la, nan raje sa w wè sa la a, s on raje ki gen plen bèt ladan m, si w ap pase nan raje a, si w wè kòman moun mouri, vrèman, se Bondye, gen yon seri de moun, lè w fè wout sa a, wè, ou gen yon fanmi w ki fè wout sa a, li di w l resi rive, se 2 jenou pou w mete atè pou w priye Bondye. Pa bliye ou sou kanal Klèfeyi Siwès Pozitif. Ou menm ki te deja abòne kanal la nou diw mèsi ou menm ki poko abòne kanal la nou diw pwofite fè sa ban nou love la konnya pa bliye yon kòmantè ou fè anba videyo a li trè itil nou yon like ou ban nou pous ble a ou ban nou an li trè itil nou ede nou ede kanal la avanse paske kanal la trè jèn li bezwen sipòw kanal la bezwen sipò nou Ok m gentan di nou anpil mèsi paske nou konprann nou konprann posibilite a pou nou ede yon frè nou pou ede yon zanmi nou pou nou ede yon pou nou ede yon kouzen nou ou konprann abòne kanal abòne ak kanal la ki se clefey sur S positif wi pou nou kontinye rivyè sa lò swaf. Se ladan pou bwè dlo. Se rivyè Panama sa. Nan pon moun ki pase nan wout sa, ki antre Etazini, ki Meksik, ki, ki, e yo menm ki yo depòte yo retounen yo Ayiti. Yo pa ka pa temwanye de rivyè sa. Gen moun ki mache rapid, yo fè 3 jou, 3 nwit. Gen moun ki mache, ki mache sa pral depan, gen moun ki fè 6 jou, gen moun ki fè 7 jou, gen moun ki fè jiska 10 jou, men m pa konn si gen moun ki fè plis. Sa pral depan. Koman yo mache gen moun ki malad nan wout sa. Ou konn sak fè tris nan wout sa? Lè nou rive nou jwenn yon blan nou pa konn se te ki nasyon li. Li abiye byen chèlbè. Lè nou pase nou konprann e dòmi lap dòmi. Nèg la kouche atè a bòt jón li nan pye l, senti pantalon l rad li anndan pantalon l, chemiz li anndan pantalon l nou konn se dòmi lap dòmi. Se lè nou wè kalbas tèt li desose Tout menl desose se lè sa Noël mouri tou abiye kouche fatig maladi tiyel nan wout sa Ou menm frèm sèm kap pran wout la m ta envite w konsèy mwen gen pou ou verifye si sante w anfòm verifye si sante w an bòn eta avan ou pran wout sa pa kouri tande zanmi w di yo pral antre Mexique pou yal Nouyòk ou menm wap fè tèt cho sante w pa anfòm wal pran wout sa wap gade la se trè danje. Se pa dekonseye m dekonseye w m di w pa vini non, si w vle ou mèt vini men wout sa si sante w konnen si w konnen sante w pa anfòm pa fè l silvouplè pase wout sa trè terib panama sa ou tande sa forè panama sa yo gon seri de koulèv afriken yo se dife yo limen nou chans pou nou nou te mache ansanm afriken nou pat konnen nou pat konn teknik lan afriken yo se gwo flanm dife yo limen mèt la. Pou sove nou anba gwo koulèv wi. Rivyè sa wap gade sa a mèt la, rivyè a fin dekale tout pye, tout pla pye ou te genyen an rivyè a dekale l. Imajine, imajine ou gen yon sandal nan pye w ou pa ka mache ankò, moun yo jete sandal yo pou yo mache a pye atè, yo pa ka mache pye atè, yo pa ka mache a sandal. Dlo a, e se nan dlo a pou pase. Gen kèk kote ou evite dlo a, e de ou fè plis tan nan dlo a ke ou fè mwens tan nan dlo a. Vwèman se vwèman difisil. Antoulèka e nou menm ayisyen, nou menm fanmi yo ki an Ayiti, yon zanmi w, yon fanmi w ki o Meksik, yon fanmi w ki o ta e ki o Zetazini, ki o Kanada, se la a l te pase. Nenpòt jès moun sa a ta fè avè w, pa pa pa di l twò piti, pa imilye l, okontrè. Okontrè. Balon remèsiman, balon felisitasyon. Pase ayisyen sa yo vwèman son yon ekip ayisyen kouraj ki fè wout sa. Dlo sa wap gade a, pase moun yo bwè li, yo pa konn si pa gen moun ki mouri pa anlè, ki tonbe ladan, yo pa konn si gen bèt ki mouri ki tonbe ladan, pase moun yo swaf yap bwè dlo. Tout moun, tout moun, pa gon moun ki pou pase la pou pa bwè dlo a. Kibò ou pral bwè, swaf ap tiye w. Ti dlo w t achte depi nan wout li fini l pa menm fè yon ka menm chale ap tiye w se ladan pou w benyen ti dlo w te pote li pa ase hein atoulèka yon moun ki te fè wout sa anyen pa rive w fò w leve men w anlè pou w ap di Bondye mèsi chak jou pou fanm ou ap beni non Bondye paske Bondye a gran li san parèy mwen menm k ap pale avè w la se ladan m te pase. Se mwen k di w, se mwen k pou di w kisa m te pran nan dlo sa, nan forè sa. Antoulèka, gras a Dye mèsi, Bondye podèl, li omnipòtan, li omnisyan. Li kontwole tout pitit li kèlkanswa kote yo ye pou anyen mal pa rive yo. Antoulèka amen nou menm ki dèyè k pwal fè wout la ki poko fèl ki gen pou fè li panse avèk eta sante nou verifye byen al k fè tchèkòp doktè pou nou wè si nou pa malad pase forè sa nap gade a la vrèman forè a pa jwe antoulèka m pa dekonseye nou si nou menm nou ta renmen fèl nou ka fèl men pa mpa konseye nou fèl pou kò nou kounya la map aprann ke li chaje vòlè a zam kap fè kadejak sou fi menm lè mari w la yo kenbe yo kenbe madanm ou yo fè nenpòt bay avèl yo fè kadejak sou li ou menm ou paka pale yo gen gwo zam sou yo yo pran lajan yo antoulèka sa vrèman tris antoulèka nou menm kap fè wout la ki ta gen pou fè li M envite nou mache an gwoup, epi mache avèk kèk am blanch nan men nou, pase nou pa janm konnen, pase lanwit n ap dòmi, lè epòk m te pase a, Lyon te plizoumwen, men kounye a la vrèman tèrib. Ou konprann? Avèk pandemi sa k fin deyò la a, pil moun pa t ap travay. Vòlè lage. Ou konprann, y ap chache kòb, yo konn se yon wout imigran li ye. Yo fè nenpòt zak sou imigran yo. Antoulèka, se di kouraj fè Ayisyen vrèman Bondye gen yon sipwiz pou nou. Ou konprann? M rete kwè yon jou Bondye ap chanje sa kanmenm pou nou retounen nan peyi nou. Pou nou sis pou pou sak lakay yo sispann Mete dife nan sak genyen yo pou yo sispann kraze peyi a. Pou pitit peyi a pa ap chita ap mache tout jounen. Hein. Ap mache fè yon gran long 10 peyi ap fè 2 mwa deyò, mwa edmi, genyen ki fè mwa. Sa pral depan de nivo lajan yo genyen. Genyen ki rete nan wout, yo pa gen lajan y ap ret tann fanmi voye lajan pou yo. Fanmi menm ap bat tèt yo pou yo konn kote pou yo jwenn lajan, yo pa ka konn kibò pou yo jwenn lajan, lajan pa fasil. Antoulèka, nou menm ki deja antre Meksik, Reflechi a wout sa nou te fè a, reflechi vwèman reflechi avèk wout sa nou te fè a pou nou pa fè erè nou fè antre etazini epi pou nou al pot tèt nou bay papa trump ki pwal voye nou al reviv ankò ayiti malgre se peyi nou men nou pa tap renmen kouri al viv ayiti ankò kounye a la hein jan yap met dife jan yap kraze jan yo pa ini yo la se pa sa nou tap bezwen de tout fason m kwè ke